Jodi a nou gen yon lòt bagay, yon lòt videyo. Jodi a nou gen yon ka kote ke 2 couple, 2 moun kap viv ansanm, ki marye, ebyen yo toumante, yo boulvèse, ebyen yo vini kotem pou nou kapab aranje bagay yo. Ebyen an nou swiv koman sa ye. Ebyen nou pral pase nan faz prezantasyon, pa ale, rete la swiv video a pou kapab konnen koman Kalim ye, koman nap pote solisyon ansanm avèk pwoblèm sa. Deja nou di w byenvni! Bon, jan ke nou wè l la, nou gen mesye dam sa yo. Ebyen, ka ap gade, pwoblèm nan vrèman anpil, ka li vrèman rèd, e mwen m panse ke avèk konesans ke nou genyen nan domèn yo, ebyen n ap pote yon solisyon. Ebyen nap fini pa di bonjou ansanm avèk dam nan. Bonjou. Bonjou chè konseye, non pam se Dayopie. Trè byen, m panse ke ou gen anpil bagay ou pote pou piblik la jounen jodi a. Bonjour mon frère. Bonjou konseye pam, non pam se Francisco. Se byen.
Ebyen Dayou, non an se Dayou, poukisa Ou pase wèm jounen jodia. Ki pwoblèm? Sak pase?
Sa ki make prezans mwen nan show ma relation est ma priorité c'est que mwen santi mwen bouke e pa di ke mwen bouke ansanm avèk moun ke mwen te rankontre a. men mwen santi m bout li ansanm avèk vi mwen vin ap retwouve jounen jodi an. Nan fanmi m nan. Ok.
Sè ke ou, depi ki lè ou, depi ki lè nou rankontre?
Pou byen di, nou gen yon bon tan ansanm jis nou te pase yon moman de renmen e jounen jodi a nou marye, nou gen 2 zan maryaj e nou gen 2 timoun osi. Men 2 timoun sa yo, Ki laj ou konsa?
Premye a genyen 1 nan edmi e mwen fèt arive fè yonn paske nou te, mwen te pran n vrèman pre lòt timoun nan san ke nou pa t prepare pou sa. Ok, men avan tou Pase ou dim ou pa janm ap san janm wè vizaj la e janm wè vwa tou sa vle sa vle di pwoblèm nan vrèman grav e se si ou vini la ou vin chèche yon solisyon men kounye a gen kèk ti kesyon map poze ou men kòman sa te ye nan epòk renmen an eske ou santi ou te ka viv yon lanmou e sa ki te pouse ou marye. A vre di se jan ke ou di an. Si oparavan pat gen yon lanmou, si oparavan pat gen yon vi, nou pa tap ka rive marye e jounen jodi an pou nou te kapab nan kesyon de anfante. Men jounen jodi an sa ki prezante se ke moun mwen te rekonèt oparavan, vin nètman diferan pandan 2 mwa de sila pandan nou nan kay. Tèt chaje.
Ya ann ale frèm kòman sa ye.
Bon sa madam nan di a li li gen pwen verite ladann akoz ou konnen nou nan yon peyi ki pa peyi pa nou fòk nou travay pou nou bay timoun yo manje si nou pa travay kòman n ap fè peye kay kòman n ap fè peye bil telefòn kòman n ap fè peye dlo e timoun yo tou kòman y ap fè manje. Ok ok pa gen problème sa vle dire ki problème menm ki gen anndan fwaye a. Se ke moman ke nou te renmen nou te konn ap viv de seri de bèl moman pase de moman ansanm de moman inoubliyab men ke nou arive marye se paske te gen yon vrè lanmou ki te stab e se paske te gen yon pakèt bagay ki te moutre Anpil aksyon ki te poze. E nou konnen tou nan yon relasyon pou ou arive pase nan faz de maryaj si ke pa gen yon bon vi depi o kòmansman ke ou pap kapab arive nan faz sa. Si jounen jodi a nou marye e paske nou te deside marye e se paske tou te gen on lanmou e se paske nou te vle. Pat gen yon presyon pou di pou nou te kapab marye men se. lanmou ki te pèmèt ke nou te vin arive marye. Nou te konn viv de bèl moman, se vre, men apre maryaj, se ke m pa ka konprann, chak jou se yon bagay, te travay, travay, pou ki fè m pa kapab jwenn tan, ki fè ke mwen pa kapab jwenn tan jan pou ke mwen ta jwenn tan Se ke mwen vin nan kay la mwen tankou pa yon moun ki tout sa ke mwen fè nan zye mesye a li vreman pa bon. Nou gen 2 timoun nap leve pou nou panse pou nou fè edikasyon sa edikasyon timoun sa men se pwoblèm ke nou vin ap rankontre nan fanmi an kote mesye sa vin pa bay timoun yo tan vreman vre li vin pa ba nou atansyon sa vin vreman kapab di boulvèsem metem nan yon eta ke mwen pa kapab Konpare. Ok m konprann m konprann wi Hernán map tande w.
Travay ke map fè an se yon travay ki difisil anpil e travay la pa banm tan. Ok
men men ki stil de travay wap fè? Mwen se chofè kamyon. Sa vle di se livrezon mwen fè, yo ka voye m an Ajantin, yo ka voye m Talca, tanzantan yo voye m Temuco, ou konn tout kote sa yo se kote ki lwen. Mwen ka ale, mwen pa retounen, sa vle di mwen oblije dòmi, nan demen maten lè m vini, pou m ta antre lakay mwen, patwon an di m konsa m gen yon lòt livrezon pou m al fè ankò. Ok, ok.
Ebyen pa gen pwoblèm. M panse ke nou pral. Rije tout bagay, nou pral trete ka a. M panse ke anvan nou soti la, n ap soti avèk yon solisyon. Dakò? Men n ap pran yon ti poz, n ap retounen toutalè. Medam e mesye, nou sòm de retou. Ebyen, nou pral poze kèlke kesyon, spesyalman sa avèk dam nan. Ebyen kesyon sa yo vrèman sansib, ebyen an nou swiv repons ke l pral ba nou. Ya madam Dayou, gon kesyon m pral poze w, e sesi ou dwe reponn afimativman, ou dwe reponn avèk tout franchiz ou. Nou nan, jodi a nou vin 7 oktòb. Depi kilè ou te gen relasyon ansanm avèk mari w?
Hay sa fè lontan ke mesye a pa gadem sim son moun sou kabann nan mwen vin tankou yon mannken sou yon kabann pou tèlman mwen pa gen oken enpòtans ankò nan zye mesye a imajine ou gen de seri de bagay ki te konn sèvi nou kòm yon abitid men Enpòtans ou pa gen nan jem

Ke misye a pa janm gadem sim son moun imajine w si se fi 5 mwa 5 mwa. Epa vre fò di bagay yo jan yo ye. Men se serye se serye se sa ou fè vre imajine w ou toujou ap plenyen ke w pa gitan toujou nan nan yon telefòn wap chat kounya m te konn kòd telefòn nou kòd telefòn nou chanje timoun yo pa ka jwenn afeksyon pa kapab jwenn afeksyon e pou di pa gen soti ankò pa gen manje ansanm ankò depi w vini ou jwenn manje a Pale nenpòt fason ansanm avèk ou, mèt la pale byen ansanm avèk ou, mande cheri sak pase, kòman jounen w te ye, ou pa menm okipe m si m se yon moun, annik moute al manje. Men m fatige, m fatige. Sevo w kapab fatige cheri mwen konnen w kapab fatige wi. Ou fatige. Ou konprann sitiyasyon mèt ok.
Sa vle di ou di ou genyen 5 mwa nan yon kay, 2 moun ki marye nan yon kay yo gen 5 mwa depi yo pa antre nan yon relasyon seksyèl. Non ditou. Sa se yon bagay ki pa lojik. Li pa nòmal pou ke wap pase 5 mwa nan yon kay san ke w pa antre nan relasyon avèk moun nan. A plizyè repriz lè l antre m toujou vle fè masay pou li men l toujou ap repouse m. Imajine w si w fatige se vre m kapab konprann ou fatige men m toujou mete m nan po w pou m konprann ou men ou pa janm eseye konprann mwen. Konprann?
Ya m konprann sitiyasyon an men kanmenm banm di w yon bagay Francisco. Lè w se gason Fòk ou bat pou ekilibre bagay yo. Travay la li enpòtan, madanm nan tou li enpòtan. Pa pa je pa pa fikse je w sèlman sou travay la. Men si m pa travay?
Non non. Si m pa travay?
Mèt ou mèt mèt mèt fon fon ti tann. Pa fikse je w sèlman sou travay la pou di m ap neglije madanm nan. Oudiwens ou pa ka di w ap voye je w sèlman sou madanm nan pou w neglije travay la. Ou dwe ekilibre bagay yo. Si tout fwa ke ou mete tout ou menm sou travay la, wap fini pa pèdi madanm ou. Ebyen antanke gason ou dwe ekilibre bagay yo. Sa li vrèman enpòtan. Wi ou fatige, wi travay ou anpil, men li bon pou kreye tan pou madanm nan, li bon pou kreye tan pou fi a, paske si li fidèl avèw, li pa gen pyès moun, men lè w pa antre nan relasyon avèl, Kot ou voye? Men kòman fè se jounen jodi a tou tout pwoblèm sa yo vin ap konfwonte? Imajine w, li toujou nan menm travay la. Lè ke nou te fèt rankontre, li se nan travay sa l te toujou ye. Kòman fè se jounen jodi a m ap rankontre pwoblèm sa yo? Nou vin arive gen 2 timoun. Se lè sa pou nou te kapab gen yon bòn vi pou se kounya pou tout bagay chanje. Pandansetan lè l te potko nan kay, lè nou potko marye, li te toujou ap fè menm travay la,

Fò nou panse bagay yon lòt jan. E li menm li pap travay se mwen ki pou travay ki pou fè tout bagay. E peyi pa peyi paw, nenpòt lè yo ka nou mete w deyò nan peyi w, fò nou fè bagay nan peyi pa nou. M oblije ap vin travay di. Ok.
Ou konprann? M konprann ou, pa gen pwoblèm. Men men sa map di nou. M ap di nou sa. Fi a depann de ou menm. Dakò? Tout sa l bezwen. se ou menm se pa sèlman bal manje a se pa sèlman bal kay la se pa sèlman panse pou avni l men kò li tou li gen de pilsyon kap devlope lakay li ebyen ou konnen lòske l gen règ li Avan e apre kòman sa ye? E sesi, moun nan vle fidèl ansavèk ou menm. Li pa vle twonpe ou. Ou dwe kreye tan pou li. Jan ke te konn fèl o kòmansman. Fèl konsa. Kreye tan. Ou wè, pa ekp pyès gason k gen tan. Men sak bay tan yo, se kreye yo kreye tan. bat pou kreye tan pou madanm ou. Wi ou pa gen tan, men ou ka kreye tan. Gen de gen de moman lè ou vini, ou dwe pran fi a ou sòti avè l. Pran timoun yo sòti avè l. Sa l ap pèmèt ou viv pi byen. W ap alèz, madanm ou ap alèz e timoun yo y ap alèz. Timoun yo se nou y ap swiv. Si tout fwa ke yo wè manman yo avèk papa yo viv byen nan kay la, sa ap sèvi yo kòm egzanp. Lòske yo gen madanm yo, lòske yo gen mari yo, yo pral viv byen ansanm avèk nou menm. So m konprann fristrasyon yo. M konprann sa pap andire. Ou menm tou, lòske ou konn anvi, kòman ou konn santi w? Pral di, pral di ou toumante, ou boulvèse. E si m, lòske, sa fè, sa fè l ap kriye, sa fè, sa fè l ap chèche èd, se paske li vle rete fidèl ansanm avèk ou menm. Si pat vle ret fidèl avèw, li ta mande soti al pran nenpòt moun deyò. Yon bèl fanm konsa, gen nèg kap koze avèl. Gen nèg ki bezwenl. Gen nèg ki toujou ap kase ti bò nan zòrèy li. Men si li ret fidèl avèw, ebyen fòk ou repanse bagay yo. Fòk ou di, wi, madanm mwen renmenm. Wi, madanm mwen fidèl ansanm avèk mwen, ansanm avèk mwen menm, ebyen banm jwe yon fason poum kapab jerel. Sa li vrèman enpòtan Francisco. Ou pa ka pase 5 mwa nan yon kay avèk yon fi wap mande l sa pou li pote pou l vann. Si m di w m pa konprann li, mwen konprann li. Gen de fwa m konn vini, m konn antre nan kay la, bon m di l prepare l nou pral sòti, epi rapidman patwon m rele m. M pa ka refize patwon an. Ya, men ou kapab refize yon madanm ou, madanm ou ke ou gen 2 timoun ansanm avèk li. Gen de pafwa, menm si mwen m pa t jwenn atansyon, imajine w, nou pase yon tan renmen e nou te konn jwi de moman inoubliyab. Men si m di ke m pa kapab jwenn tan, men timoun yo, konnen timoun yo se ou menm ki pou ba yo afeksyon, e pa lòt moun deyò li pral jwenn pou l ba yo afeksyon, se nou 2 a ki pou ba yo afeksyon. Imajine w, se vre, ou kapab di m pa travay, m pa travay ansanm avèk. moun met se kòmsi se travay m tap travay nan kay la tout travay domestik yo se sou kont mwen yo ye imajine w timoun nan t pase tout jounen ansanm avèk mwen lè aprè midi lè w parèt pou timoun nan ta jwenn yon ti afeksyon nan men w lè sa telefòn nan men w ou swa wap fè yon bagay ou gen tan pou zanmi w e pandan se tan timoun yo pa gen oken tan pou yo. Ok ok pa gen pwoblèm ebyen nan dosye sa nou rive nan yon faz la kote ke nou dwe met chache yon solisyon. Jan ke m te di l talè a, Francisco, tande m byen. M konprann bagay yo. E m pa al fri w twòp, m pa al fri w twòp, men kanmenm, bay madanm ou tan. Ba l tan l. Dakò? Ba l tan l. Ebyen, chèche ekilibre bagay yo. Chèche jere madanm ou e chache jere travay ou. Èske ou konprann sa m di w la? M konprann. Èske ou vle, ou vle, ou vle, ou vle asire m ke sa pap janm repete ankò? Bon,
bò kote pa m, m pral chan, m pral eseye chanje sa. Ya, chanje sa pou m. Paske fi a, se ou menm sèlman l genyen. Li pa gen lòt sous ankò. Se sèl sous sa l genyen. Lè l swaf. Pou l ka ale nan sous sa pou l puize, pou l bre. Se sèl sous sa l genyen. Ou wè si l te gen yon lòt sous, li pa t ap okipe w menm. Men lefètke l gen yon sèlman, ebyen li vini pou l ka puize ladan l. Ebyen lè konsa, li pa dwe jwenn sous sa fèmen, li pa dwe jwenn li sal, li dwe toujou prepare pou li. Anpil fwa ou mete w tou piti pou kapab viv ansanm avèk moun nan se lè sa moun nan pa kapab konprann ou toujou Sa sa kounya sa kounya lap fini sa ap fini ebyen je li di sa lap jere tout bagay lap ekilibre tout bagay pou ou dakò so m panse ke kounya la nou ka nou ka nou ka ap jere sa kounya ya m panse ke ap gen amelyorasyon la kay nou ou pa bezwen enkyete w ap gen amelyorasyon paske nou la se pou nou ap ba nou sèvis. Nou la si nou kab voye je sou fanmi yo. Èske ou pwomèt mwen sa Francisco? M pwomèt ou sa, l ap chanje. Dakò. Ebyen, nou mèt nou mèt souri kounye a, dakò? Nou mèt Dakò, souri. mèsi chè konseye. Mwen swete, jan ke w di l la, jan ke l di de nan show lan tou, ke tout bagay kapab amelyore e konsa timoun yo tou, yo kapab jwenn yon lòt vi aprè. E sa ap vrèman fè timoun yo plezi, imajine w! Sa ap vrèman fè timoun yo plezi. Nou ta swete ke sa chanje vrèman vre. Yo chita fè m byen. Pou ke yon lòt fwa, menm si m ta gen pou m pase nan cho a, pou m kapab remèsye cho a, pou m kapab rekonesan anvè cho a pou sa l fè pou mwen, men e pa pou m pase pou a fè diskisyon ankò, vye diskisyon ki p ap mennen anyen nan fanmi an, e pa pou sa pou m pase ankò. Just, mwen di w mèsi anpil chè konseye, ke travay la kapab kontinye, e tout sa ke l di yo, ke l kapab fè yo vrèman vre. Ebyen ok pa gen pwoblèm, M.
Francisco se te yon plezi pou m te avèk ou, ebyen nou swete w deja bòn vi a 2. Ebyen chèche ekilibre bagay yo. Sa li vrèman enpòtan. Dakò, se te yon plezi pou m ta ansanm avèk ou tou. Men, m etone anpil lè l mennen m la, men m pa t konnen si m t ap vin la. Ebyen, se konsa.
Moun depi moun ap chèche, l ap chèche, li bezwen viv alèz, li bezwen viv anpè, ebyen l ap chèche pou sa. Ebyen ok, pa gen pwoblèm. Mèsi pou prezans nou nan show a. Nou te vrèman onore pa prezans nou. Ebyen, nou toujou la. Telefòn nou, gen telefòn nou deja. Men nenpòt sa ki gen nan kay la, rele nou.